Lòske nou ale nan yon magazen, nou al achte bagay pou kay, ou di mwens lòske ou ta pral marye, m raple m nan tan pa m nan, byenke m pa gen anpil laj, men se te yon tan kote maryaj te vle di yon pakèt bagay. Se te yon tan lòske de jèn moun pral marye, se te yon viktwa ke l te ye. Se te yon moman kote menm lòt jèn parèy ou, zanmi, ke w genyen, kondisip de klas, se kòmsi se yon fèt tout moun kontan. E nan preparasyon ke jèn fi nan epòk la, Ou te konn wè depi timoun nan lekòl, ou di mwens depi l kòmanse antre nan yon laj li kòmanse santi ke l imature, li kòmanse santi ke kè l bat pou yon moun, li gen de pwojè, li kòmanse santi ke a ti tan ke l rete pou l fè devan pòt lakay paran l lan li pa anpil. E se konsa ou konn wè Jèn fi yo, yo konn kòmanse chak kote yo pase, yo wè yon grenn vè, yo wè yon grenn biblo, yo wè yon bagay, yo achte l. Men mentenan, nan tout sa ke w ap achte, menm kounye a la, ou menm petèt ki gen yon vi ki stab, ou menm petèt ki granmoun lakay ou, ki gen yon famiy, lè w antre nan yon magazen, ka gen anpil bèl bagay, Si w ale nan depateman kote yo vann vaz pa egzanp, gen tout tip de vaz. E sa k pral bay vaz la enpòtans, se pa avèk ki fabrik, se pa avèk ki materyo ke vaz la fèt, men se ki itilite ke vaz sa li pral genyen. Sèsi ke si w ta antre yon kote pa egzanp kote w al achte yon po de nwi, Menm lòske ta gen k fèt annò, menm lòske ta gen ki fèt ann arjan, ilèvrè ke metal ke po sa a fèt avèk li a se yon metal ki presye ke li ye, men li pa fè pou otan ke po sa a li gen yon valè devan zye w, devan itilite ke w pral fè ansanm avèk li. Sa vle di ke metal oudimwens matyè ki konpoze yon bagay, Se pa li menm ki detèmine enpòtans bagay la. Se pa li menm ki bay bagay la valè, men se pral depann de itilite ke ou pral fè de bagay sa a. Apôtre Paul nan 2 Timothée 2 verset 20 et verset 22 li ilistre sa m sot di w la a.

Li pale de 2 tip de vaz. Li pale de 2 vaz, li pale de vaz donè e li pale de vaz ki gen yon izaj ki vil. Kòm mwen di ou, se pa avèk ki matyè sèlman ke bagay la fèt ki pral detèmine enpòtans li, ki pral detèmine valè l, men se itilite ke ou pral fè de li menm nan.

Menm moso argile ki nan men potye a, li kapab deside fè avèk menm mas sa, menm kantite labou a, li kapab fè 2 pwodui ki de menm nati pa rapò a konpozisyon yo, men pa rapò a itilite yo gen youn ki pral siperyè a lòt. Nap viv nan yon mond frèm sèm kote moun yo vle fasone tèt yo ou di mwens yo vle kite se le mond ki fasone yo yo vle kite se le mond ki enpakte lavi yo yo vle kite se le mond ki centre lavi yo. Men, frè m, sè m, se yon ti kras moun ki aksepte kite Bondye fasone yo, se yon ti kras moun ki aksepte kite Bondye ba yo fòm ke li vle. Paske gade byen pou w wè, Pawòl Bondye di, nan jou jijman an, Moun nan peyi Sodòm avèk peyi Gomò yo, y ap leve, y ap kondane jenerasyon sa a. Nan jou jijman an, Ninivit yo ap leve, y ap kondane jenerasyon sa a. Nan jou jijman an, moun nan epòk Noye yo ap leve, y ap kondane jenerasyon sa a. Poukisa? Se paske, jodi a, limanite nou depase. Nivo peche Sodòm. Nou depase nivo peche Gomò. Nou depase nivo peche lèzòm di tan de Noye. Jodi a, lèzòm, yo vle kite se lemond, yo vle kite se lamòd, yo vle kite se Hollywood, yo vle kite se entènèt, yo vle kite se la televizyon ki fasone lavi yo. Men se Peu de moun ki kite se men Bondye ki fasone yo zanmi m. Loske se le mond ki fasone w, ou pa kapab bay fwi ki agreyab. Loske se le mond ki fasone w, ou pa kapab pwodwi anyen serye. Lòske se lemond ki fasone w, ou denatire, lòske se lemond ki fasone w, lemond li dezimanize w. Gade otou de ou menm. Gade moun ak kisa moun vle sanble jodi a. Gade ki kantite moun ki jisteman ap korije Bondye. Gade ki ekstravagans ki ap fèt. Gade pou wè fason ke moun abiye jodi a. Gade fason pou wè ke moun konpòte yo. Gade pou wè lajenès sa ki pase lòske w antre anndan yon asanble. Lontan, il y a des dizaines d'années de cela, dizan, ventan de cela, lòske w antre nan yon asanble ou te kapab gade ou wè konpozisyon asanble a mixte. Ou konn gade gen yon bò nan legliz la, se bò se jèn sèlman ki genyen. Epi nan lòt bò a, ou gade ou wè se bò jèn yo te konn chaje moun. Men jodi a gade pou wè, lè w antre nan yon legliz, ou antre nan yon asanble, w ap wè de gwoup de moun, an majorite, se timoun an bazaj avèk granmoun ki trè aje. Paske nou ap viv nan yon tan, nou ap viv nan yon epòk kote satan li mete anpriz sitou sur la jenès. Kote satan li ap detounen jenn fanm yo, li ap detounen jenn gason yo, li ap itilize yo kòm des instruments d'iniquite, li ap itilize yo pou ke yo kapab seme plis de dega, yo kapab fè plis de dega posib, yo kapab livre kò yo a yon seri de bagay ki kontrè a la byenseyans, ki kontrè a la sèn doktrin. Mentenan, la jenès, patikilyèman, kite se le mond ki ap fasone yo. E se pa sèlman jèn yo, menm kounye a bagay la rive li anvayi prèske tout jenerasyon yo, menm moun ki swadizan ki ta sipoze dè dam, menm moun ki ta swadizan dè moun ki la ki ta sipoze bay leton, ki ta sipoze kòm egzanp ou gade ou wè, Menm nan nivo kote moun ki nan laj de rezon, laj de matirite, laj kote yo te kapab di se de moun yo ki vecu de eksperyans lavi a, ki gen yon sètèn eksperyans, ou gade ou wè. Yo kite se lemond ki ap fasonnen yo. Jodi a lèzòm rive nan yon dimansyon kounye a se kòmsi y ap rezone Bondye. Yo rive nan yon dimansyon se kòm si y ap poze Bondye kesyon. E se sa k fè w pral wè nan pasaj ke nou sot li a, apot la di, O òm, twa plito, kiyès ou ye pou konteste avèk Bondye? Kiyès ou ye pou diskite avèk Bondye? Jodi a gen anpil moun ke lakonesans pèdi. Lòske m di lakonesans, se pa lavrè konesans, se pa lavrè syans, se pa lavrè sajès. Men gen anpil moun ki kite konesans pouse do yo, yo ap kesyone Bondye, yo ap remete an kesyon yon seri de bagay ke Bondye etabli de sa pwòp otorite. Kiyès ou ye pou ap rezone Bondye? Kiyès ou ye pou ap rezone, pou ap konteste avèk Bondye? Frè m, sè m, nan Sòm 139, salmis lan li menm, li di konsa, li fè deklarasyon sa a, li di, Sè twa ki a fòme mè ren, ki m'a tise dan le sen de ma mè.

Li rekonèt ke si l moun ke li ye jodi a, kreyati ke li ye jodi a, kèlkeswa aparans li, kèlkeswa apresyasyon moun kapab genyen pou li, ou di mwens kèlkeswa rejè ke yo kapab jisteman fè alega de li menm, men li di ke l se yon kreyati mèveyez. Lè se Bondye ki ap fasone w zanmim li pa fasil. Lè w kite se Bondye ki ap baw fòm ap gen moman difisil ap gen kriye. Lè w kite se Bondye ki ap jisteman pran kontwòl lavi w bagay yo pap toujou fasil paske nòmalman panse pam se pa panse pa Bondye, panse paw se pa panse pa Bondye, vwa paw se pa vwa pa Bondye. Vwa pam se pa vwa pa Bondye. Anpil fwa nou konn vle fè a goch. Men la pawòl de Dye di, se a dwat li fè nou, li vle nou fè. Anpil fwa nou konn mande Bondye poul deplase montagn yo, men Bondye konn diw se o somè a ou pral wè glwa mwen. Anpil fwa nou konn mande Bondye poul elwanye sitiyasyon yo sou chemenn, pou elwanye dlo nan zye yo sou chemenn, pou elwanye difikilte yo sou chemenn, pou elwanye pwoblèm yo sou chemenn. Men Bondye di nou, Ma gras te sifi, kar ma pwisans akonpli an te feblès. Lè se Bondye ki ap fasonnen w zanmi m, li pa toujou fasil. Paske nan fasonaj la, lòske lachè a ap pouse w pou w fè de choz, lòske lachè a ap pouse w pou w pran de desizyon, lòske lachè a ap pouse w pou w apiye sou ògèy ou, lòske lachè a ap pouse w pou apiye sou konesans ou, lòske lachè ap pouse w pou apiye w sou seving ou, sou ekonomi w. Men, lòske se Bondye ki ap fasonnen w anpil fwa, li konn bezwen pou depouye w, li konn bezwen pou dezame w, li konn bezwen pou ke ou sispann apiye sou ansanm de bagay sa yo. Kite Bondye baw fòm zanmim. Nan mond sa, nan mond de pèvèsyon sa. Kite Bondye baw fòm. Nan mond sa kote tout moun vle fè sa yo vle. Kite Bondye baw fòm. Nan mond sa kote tout moun ap swiv vwa kè yo, ap swiv panchan kè yo. Kite Bondye se li menm ki fasonew. Kite se Bondye ki jisteman baw fòm ke li vle. E se sa k fè, nan 2 Timote 2 ke nou sot li a, nan 2 Timote 2 vèsè 20 ke nou sot li a, lòske apotre Pòl di nan yon grand mezon gen 2 tip de vaz, gen de vaz donè, gen de vaz d'un izaj vil, men ki kondisyon kounye a ke li pral bay pou ke yon moun kapab vin yon vaz donè.

Si yon moun li kapab konsève purete l, purete bouch, purete zye, purete kè, purete panse nan tout dimansyon, si w kapab prezève w de sa ki mal, si w kapab prezève w de souillure du monde, Si w kapab prezève w de enpidisite, si w kapab prezève w di mansonj, si w kapab prezève w de pale moun mal, si w kapab prezève w de tout sa ki peche, ou ap vin yon vaz donè. Jodi a, pou yon vaz donè li pa fasil. Li de pli zan pli difisil jodi a pou ke yon vaz donè. Paske nou ekspoze a yon pakèt bagay. Li de pli zan pli difisil, men lòske w lage w nan men Bondye, ou di, Senyè, mwen tankou yon moso labou nan men w, anpil fwa nou chante l, nou di, menm jan potye a fè sa li vle ak ajil la ki nan men l, se konsa tou, chè Senyè, mwen vle fini nan men w, menm jan yon moso krè fini nan men yon pwofesè, anpil fwa nou chante l, men kè nou li pa a Dye. E se sak fè nan Jeremi ou pral wè ke la parole de Dieu dit pèp sa kè li egare se bouch li kap onore men kè li egare. Anpil fwa nou chante bèl kantik, anpil fwa nou fè gwo priyè, anpil fwa nou di anpil bagay men an reyalite la vi nou kè nou nou pa vle kite se Bondye ki fasonne nou pa vle kite Pawòl la, li transfòme n. Nou pa vle kite Pawòl la li rache move grenn yo, li rache livrè ki nan lavi nou. Kite Bondye fasone w zanmi m. Kòm mwen di w, li pa fasil. Kòm mwen di w, lòske Bondye ap ba w fòm, gen kriye ladan. Kòm mwen di w, wout syèl la se yon wout ki chaje pikan ke li ye. Wout syèl la se yon wout ki chaje plè ke li ye. Wout syèl la se yon wout ki chaje tèt chaje ke li ye. Men, isi a, li ere. Destinasyon an, li erez. Fen an, li ere. Tandike, vwa ki mennen a la pèdisyon an, lòske w ap mache sou li, moun k ap mache sou li yo, yo santi tout bagay bèl, yo santi tout bagay dous. Men, finalite a, se lanfè, finalite a, se letan de fe, finalite a, se le fe etènèl. Kite se Bondye ki ba w fòm zanmi m. Se si ke lòske Bondye ap fasone w, gen de moun ki pral di w demode. Se si ke lòske w kite se Bondye ki ap fasone w, gen de moun ki pral di w sanble avèk grann. Se si ke lòske w pral, ou kite se Bondye ki fasone w, gen de moun ki ap di ke w pa alamòd. Men, pito m pa alamòd pou lèzòm, mwen alamòd pou Bondye. Pito m pa fè lèzòm plezi, men m fè Bondye plezi. Pito lèzòm rejte m, men Bondye ranmase m. Pito lèzòm mete m aleka, men mwen gen yon plas, mwen gen entimite avèk Dye. Pito lèzòm mete m sou kote, men mwen konnen nan zye Bondye mwen se yon kreyati mèveyez. Mwen konnen nan zye Bondye mwen enpòtan. Anpil fwa nan travay la, gen moun ki pa vle wè w paske ou diferan. Nan kanmpous inivèsitè a, jèn fi, gen moun ki pa vle wè w, gen moun ki elwanye w lòske y ap fè tout kalte pawòl yo, tout kalte bagay yo. Men ou menm, kòm ou prezève w, ou lave wòb ou, kòm ou vle, ou viv jan ke Bondye vle l, w ap jwenn rejè. Zanmi ap mete w sou kote, moun pa vle pale ansanm avèk ou. Men, pito tout sa yo pase, men mwen menm ansanm avèk ou, nou fè Bondye plèzi. E se sa k fè, nan 1 Korentyen chapitro 6, vèsè 9 e 10, kategori moun sa ke m pral site la yo, menm lòske w ta wè ke y ap chante, yo legliz, y ap fè tout kalte bagay, se tan y ap pèdi. Gen anpil moun ki ap pèdi tan nan levanjil pou granmesi. Gen anpil moun ki ap pèdi tan pou granmesi.

Yo pa youn ladan yo. Men li di ni lè Cupid gen anpil moun ki renmen lajan. Se yon fason tou lemond ap fasone nou. Lèzòm bezwen anmagazine, anmagazine, anmagazine. E jodi a bagay la rive nan yon dimansyon tèl, li pouri nan yon dimansyon tèl, ke cupidite li anvayi kè yon pakèt moun. Moun vle posede lajan a tou pri. Moun vle kase ponyèt moun a tou pri pou ke yo kapab genyen. A chak fwa pa egzanp yon moun gade w, li pa wè nan ou menm yon sèvitè, li pa wè nan ou menm yon frè, men li wè nan ou menm yon opòtinite. E se sa k fè, òm de Dye yo, pastè ke Bondye mete yon seri de moun nanm a e sou sou e anba kontwòl yo, ou di mwens li mete nanm sa yo pou ke nouri yo, Fò ke nou evite ke legliz ou di mwens asanble kote nou di n ap envoke le non de Dye a li pa transfòme an yon magazen. Paske jodi a, la cupidite rantre anndan trè trè fon anndan legliz. Moun ap fè biznis, a chak fwa moun ap rele w sèvitè, moun ap rele w sèvant, men se paske l gen yon bagay ke l vle ofri w, se paske l gen yon bagay li vle vann ou, se paske l gen yon bagay ke l vle pote a ou menm. Frè m, sè m, M twouve se yon ensilt ke l ye. M raple m gen yon lè, nan yon peryòd nan lavi m, m te tonbe anndan yon sikwi. E sa m pral di a li pèsonèl. Se yon temwanyaj pèsonèl ke li ye. Gen de, gen de plan Bondye gen sou lavi w, menm biznis, menm metye ke w ap aprann, li enkonpatib avèk plan Bondye sou lavi w, anpil fwa. Lòske se sèvitè, se sèvant Bondye yo ye, se pa tout bagay ou kapab aprann, se pa nan tout sirk ou ka foure tèt ou. Mwen m te gon epòk nan lavi m, m te konn vann asirans de vi. Frè m, sè m, kòm kretyen, ki pi gwo life insurance ke m kapab vann yon moun ke Jezi Kris de Nazarèt? Ki pi gwo life insurance kem kapab vann you m kapab prezante a you moun se sila a ki gen kapasite pou sove a. M te antre nan sikwi sa pandan yon epòk. Men, m te toujou santi o fon de mwen menm gen yon bagay ki pa mache byen. M te santi o fon de mwen menm, olye ke m ta sipoze ap mache preche moun levanjil, olye ke m ta sipoze ap mache di moun yo Jezi renmen yo, olye ke m ta sipoze ap mache Pou w ap ba moun yo yon pawòl ki kapab jisteman kenbe yo, ki kapab ede yo soti nan sitiyasyon ke yo ye a. Men, m te konpòte m kòm yon parazit. E gen anpil moun nan legliz jodi a ki ap konpòte yo an parazit se paske yo pa kite la men de Dye ap fasone yo, yo kite se lemonn ki ap fasone yo, yo kite se le dye Mammon, lajan ki ap fasone yo. Frè m sè m lòske se sèvitè se sèvant Bondye w ye gen de bagay menm nan sa w ap etidye gen de pwofesyon ki pa fèt pou ou menm nan sa ke w ap egzèse kòm aktivite gen de bagay ki pa fèt pou ou gen yon lè gon sèvant ki vin isit ozetazini ki vin achte yon seri de pwodwi pou l al vann an ayiti lè sa m de akonpanye l epi nan pwodwi ke li ap achte yo Men se yon sèvant, yon moun ki konsakre, yon sèvant de Dye. Pawòl li, ou wè ke se yon moun ki konn levanjil. Men, aktivite komès ke l ap fè a, li pa gen levanjil ladan ditou. Epi se konsa, sèvant lan antre anndan yon magazen ansanm avè m. Li pral achte bagay, sa l ap achte, se yon seri de krèm pou moun douko, Se yon seri de bagay kòmsi ki pou anfonse moun anndan lemonn davantaj. Menm di sèvant, men, si w se sèvant Bondye, èske pwodui sa yo ou ta sipoze ap achte yo ap vann yo? Pwodui ki ap detwi moun, pwodui ki ap denatire moun, pwodui ki ap fè moun korije Bondye, èske ou menm tou ou pa patisipe anndan bagay sa yo? Se pou m jisteman di w, frè m, sè m, lòske se sèvitè Bondye ke w ye, lòske se sèvant Bondye ke w ye, gen de bagay ki ap rapòte lajan, byenke yo kapab rapòte lajan, se vre, men yo pa pou ou, paske, lòske ou kite Bondye ap fasone w, Bondye pran kontwòl tout bagay. Li pran kontwòl lavi w premyèman, li pran kontwòl biznis ou, li pran kontwòl tout aktivite, tout sa ke w ye, fò ke yo an konfòmite avèk lapawòl.

Moso labou a pa ka di potye a, Kisa w ap fè avè m? Ki fòm ke w ap ban mwen la a? Kisa w ap fè la a? Paske li jisteman obeyi anba fòm, anba dwèt moun ki ap ba l fòm nan. Zanmi m, frè m, sè m, kòm mwen di n, fè levanjil pa fasil. Ou ka pwotestan, Ou ka mache nan legliz, ou ka tout kote menm jan jodi a nou wè nou ap viv nan yon jenerasyon kote de moun san pidè. Moun nan gen mari moun nan men l, li tout kote, l ap kriye beni swa Letènèl, li sou chè, l ap fè tout kalte bagay. Li kite lemonn ap fasone l pandan ke li ap foure men l nan de bagay ki sen, nan de bagay ki sakre. Men jodi a legliz bezwen pwisans, la puissance du Saint Esprit, nou bezwen chache la prezans de Dye pou ke nou kapab restore pwisans sa a. Menm jan lòske Ananias avèk avèk avèk Safira te vini pou yo te bay apot la manti. Menm pwisans sa a ki te disponib ke apot la li menm, li te gen onksyon Bondye sou li. Li te wè ke moun sa yo se nan mansonj ke yo tap ye. Nou bezwen retounen a levanjil veritab la. Nou bezwen kite futilite de kote. Nou bezwen kite bagay, m te kapab di artifis ke nou charye antre nan levanjil la, ki vide levanjil la de tout sa ke li genyen kom pwisans. Nou bezwen tounen egzakteman nan moman, nan levanjil apostolik la, nan moman kote Lespri Bondye telman ap manifeste avèk pwisans nan lavi kwayan yo, peche pa t kapab kanpe, demon pa t kapab kanpe, maladi pa t kapab kanpe, paske la pwisans de Dye li te alèv. Menm pwisans sa a li toujou disponib paske Bondye pa janm chanje. Men la diferans se ke Apot yo, disip yo, yo te kite se Bondye ki ap fasone yo, men jodi a nan tan sa a, ou wè, Lèzòm kite se lemonn ki ap fasone yo. Gad kisa legliz tounen. Gad kisa asanble nou yo tounen. Gade pou wè. Gad tout fitilite. Gad tout bagay ke yo rantre, charye rantre. Gad kisa asanble yo tounen. Gon eksperyans mwen fè zanmi m. M raple m gon lè m te an Ayiti. M tap mache nan gwo legliz. Lè m di yon gwo legliz an tèm de nonb, an tèm de batiman se te yon gwo legliz. Men, lè m pral legliz la, anpil fwa ou santi gen yon fwadè. Ou santi ou plis ap antre nan yon simityè ke w ap rantre kote k gen lavi. Paske, m te tonbe menm jan avèk anpil moun dan la relijyozite. M te tonbe an menm jan avèk anpil moun, moute, desann, vin chofe ban. M te desann, m te tonbe menm jan avèk anpil moun, mwen al legliz relijyezman menm jan avèk anpil moun. M raple m gon lè, m al nan yon ti legliz, andeyò. Yon ti legliz kote moun yo pa gen gwo enstriman. Yon ti legliz kote moun yo se de men yo yo genyen. Yon ti legliz kote pa gen klimatizè. Yon ti legliz kote pa gen chèz an eponj moun chita w santi w alèz. Yon ti legliz kote vye fèy tòl ki gen yo wouye yo gen twou ladan yo. Lè m rantre anndan legliz la zanmi m, Ti asanble sa a, malgre an aparans ou pa bal 2 kout je, malgre an aparans moun ki swadizan k pastè a se pa yon moun ki fè gwo edikasyon, men lòske w rantre nan moman adorasyon anndan legliz la m antre anndan mwen santi la gloire de Dieu li ranpli espas la. Mwen eksperimante yon bagay ke m pa t janm eksperimante nan gwo asanble ke m te ye a, la gloire de Dieu li te la, paske moun sa yo, y ap louwe Bondye avèk yon kè ki pur. Moun sa yo, yo depann inikman de Dieu. Moun sa yo, yo kite se Bondye ki fasone lavi yo, yo kite se Bondye ki pran direksyon sèvis la. Frè m, sè m, Mwen panse mwen menm ansanm avèk ou kòm sèvant, kòm sèvitè de Dye. Nou bezwen remete an kesyon, nou bezwen repase lavi n nan tout dimansyon. Se pa sèlman m gen yon vi kretyèn, men vi pwofesyonèl mwen. M kapab fè sa ke m vle ou dimwens m ap mwen nan vi pwofesyonèl mwen, mwen se yon moun kontrè a sa ke m ap di ke mwen ye kòm kretyen. Idantite m li inik. Idantite m se, jisteman m te kapab di, se sa ki atache, se etikèt ki atache a mwen menm, kèlkeswa kote m ye. Se etikèt ki atache a ou menm, kèlkeswa kote w ye. Lòske se Bondye ki ap ban n fòm, zanmi m, li dwe enpremye tout fasèt nan lavi n. Li pa dwe sèlman chak dimanch sèlman. Li pa dwe sèlman chak samdi depandaman de lè ou konn abitye al nan sèvis. Li pa dwe depanda e sèlman yon yon lè yon yon tan men li dwe yon mòd de vi. Kite Bondye ba w fòm ke li vle. Nan ba w fòm nan lap ba w chalè. Pase gen de lè brik la konn moso ajil la konn vin kòmanse mou. Ou di mwens lòske l fin fè vaz la ansanm avè w, fò l mete l nan fou pou ke l kapab kuit, pou ke l kapab gen solidite ke l dwe genyen an. Men anpil fwa, si w pa vle pran chalè a, ou ka retire kò w nan fou a pou kò w, lè sa, ou kite pozisyon de vaz donè ke Dye li fè de ou menm nan. Frè m, sè m, mande Bondye pou l jisteman fè ke ou menm, ou koube. anba volonte l ou kite li ba w fòm ke li vle. Mwen ansanm avèk ou gen yon sèl bagay ke o dènye jou m ta renmen tande nan lavi m. Gen yon sèl bagay ke m ta renmen tande nan lavi pa w tou o dènye jou. Nan Apokalyps 22 vèsè 14, La parole de Dieu dit, Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Mwen menm ansanm avèk ou, o dènye jou, m pa ta kontan se bat nou ap bat pou n ap eskalade mi Eskalade fenèt, malgre li ap enposib, paske vil La Nouvèl Jerizalèm li ap inaksesib a moun ki ap pratike mansonj, li ap inaksesib a moun ki ap pratike enpidisite, li ap inaksesib a moun ki cupid yo, li ap inaksesib a moun ki idolat yo. Men moun ki ap pase nan pòt la, nan pòt prensipal la, avèk dè chan de lwanj, avèk branch olivye nan men yo, ki ap chante laglwa de Dye. Se dè moun, se moun ki aksepte lave wòb yo, se moun ki aksepte mache avèk Kris an vèteman blan. Men pou lòt moun yo,

Kite Bondye fasone lavi w. Kite l pran kontwòl biznis ou. Kite l pran kontwòl komès la. Kite l pran kontwòl travay la. Kite l pran kontwòl tout sa ke w ap antreprand. Ke tout sa ke w ye. Ke tout sa ke w genyen. Ke Bondye li lan tout bagay sa yo. E si w gen yon bagay nan men w, ou gen yon bagay lakay ou ki pa de Dye, ou gen yon bagay ke w ap mennen kòm aktivite ki pa de Dye, ou gen yon bagay ke w ap fè byenke l ap rapòte w lajan, ou santi nan ou menm, sa a li kontrè a la volonte de Dye. Ou pral di m, wi, frè Stako, fò m travay, fò m manje. Men, èske se tout kote Bondye ye? Èske se nan tout biznis? Èske se nan tout komès Bondye ye? Èske se nan tout aktivite Bondye ye? Eske sa w ap fè a, si Lesenyè parèt, li poze w kesyon sou li, eske w ap kapab reponn li? Kite Bondye fasone w, kite Bondye ba w fòm li vle, e ke l pran kontwòl tout paramèt nan lavi w. M te kontan ansanm avèk ou maten an pou ti moman de meditasyon sa a. Ke Bondye kontinye fè w gras, ke Bondye kontinye Fasone w ke l kontinye ba w fòm ke li vle. E ke lòske l rele w, e ke lòske o dènye jou n ap gen pou n parèt devan l, li va di w, Rantre, bon e fidèl sèvitè, antre dan la jwa de ton mèt. Bondye beni w. Nou renmen w anpil. Pase yon ekselant joune. Shalom.